Salut salut salut salut e fanatik JB ak King Academy yo nou retounen pou yon lòt videyo e nou pral la pale avèk konfrè nou ki bò kote nou e ta pa bliye nou pa mse Franky se mwen menm ki toujou la pou prezante ou tout cho sa yo

Nou pa vini lakou paske nou pa ka jwenn sa. Ok, ok, ok.
Trè enpòtan. Li pa vini isit. Nou tande trè byen, li pa vini isit pou sa. Li vini isit pou yon lòt kòz. Yon lòt kòz. Ok, trè enpòtan. E ou di m kon sa ke w ap viv isit an Repiblik Dominikèn, Santo Domingo, kapital la, nan Chale Soumèl, sa vle di prè m nan w ap viv la. Yeah, yeah. Trè byen. Kòman vi a ye pou ou isit? Bon, an gwo, vi a pa tèlman mal pou mwen. Ok. Paske kanmenm kanmenm, nou fè aktivite. E. Nou kreye fason kanmenm pou nou viv paske nou travay. Ok.
Se tout sa. Trè byen. Nou pa tèlman mal. Nou pa tèlman mal. M kontan sa paske lè m kwaze avèk yon konpatriyòt mwen ki di m konsa lavi a pa tèlman difisil pou li, nou di Bondye mèsi paske mwen konnen kòman bagay yo ye sitou pou Ayisyen yo an Repiblik Dominikèn. Gen travay ki di yo pap pran Ayisyen ladan yo. Gen travay tou Se an kachèt yo pran ayisyen. Eske sa sa pa janm rive w? Bon sa pa rive m non pou tèt mwen menm Bondye fè m gras mwen gen yon papye nan men m ki rann mwen alèz ki pa fè m kouri li pou polis li pou imigrasyon m santi ke m ap travay legal ou konprann mwen pa travay an kachèt. An kachèt trè byen m kontan sa wi paske ou di m ou gen yon papye ki ba w aksè pou travay san pwoblèm men eske sa pa janm rive w yon fwa Papye a ekspire ou ilegal migrasyon kwaze avè w? Bon, sa te rive m yon sèl fwa wi. Ya, sa te rive m yon sèl fwa, men se pou redike l mwen. Redike l, ok. Epi tou, mwen pa t vle pale anpil. Ok. Ki koz mwen te oblije moute machin nan lè yo te kanpe m epi m te ale anba Arena an pou yo te tcheke bagay m pou yo te vin m tounen. Men a paske yo te fè okenn vyolans sou mwen. Ah, ok. Men se pa paske pou lòt. Koz. Ok, trè enpòtan.
E pa, piske sou di m konsa ke ou jwenn ti travay, ou travay nòmal san pwoblèm. An ou menm, si w ta fè yon konparezon e pa rapò avèk lòt peyi yo, eske vi a li chè isit ou byen? Aah! La ou poze yon gwo kesyon la. Vi an isi an, an gwo, an gwo, li fouti pa difisil menm pou m gen papye. Sa se kesyon la m ap vrèman reponn. Poukisa? E si kob yo bay la li paka vreman reponn a bezwen an. Ou konprann? Si lakay te bon, kan menm nou te ka fè sa lakay nou. Nou tap ret lakay nou. Nou ta ret lakay nou. Ok. An gwo mwen menm mwen pa sibi vyolans de sa Ayisyen yo ap sibi an. Ok, ok. Men pou ti mwayen an, ti bagay pou nou, pou nou bat bouch nou. Ok, ok. Ti bagay.
Sa vle di, e. Se vre ou dim sa ki ou rantre a pa telman gran. Men kanmenm li baw aksè ou veye kay, ou veye manje, rad tout sa. Tout sa ou fèt. Tout sa ou fèt. Ok, ou pa travay lwen pa rapò avèk kote ou rete? Bon, si m tap travay lwen, kote m ye a m pa tap travay menm. Paske machin tap pran l.
Paske m ta pral poze kesyon pou transpò a. Vreman ou pa travay, ou pa sèlman pran machin pou al travay, men e. Pou lòt aktivite yo, èske se transpò piblik ou itilize oubyen ou gen pwòp transpò pa ou? Bon, m bay transpò pa m.
Transpò piblik. Ok, trè enpòtan. Transpò piblik.
Bon, nòmalman ou reve yon lè kanmenm pou ka amelyore bagay yo? Bon, n ap panse sa. N ap panse sa. N ap panse sa. Trè enpòtan. E kòman relasyon ou ye avèk Dominiken yo? Èske ou gen yon bon relasyon avèk yo? Relasyon mwen ak Dominiken yo, kòman m ka di sa? M pa pral di yo maltrete m non, men parapò de sa. Patriyòt mwen yo ap sibi, vin soti ke mwen sibi l tou. Men pou mwenm pèsonèlman, mwen pa jwenn anyen m ka repwoche yo. E mwen repwoche yo de sa k ap rive frè m ak sè m yo. Men pèsonèlman anyen pa rive m. Ok, lè ke ou tande ke, bon, e pandan ke yon ajan migrasyon ap kouri dèyè yon Ayisyen, pye Ayisyen an kase, kòman ou santi w? Sa rete m mal, ou konprann? Sa vrèman, vrèman, vrèman rete m mal. Se la m di w sa deranje m lan. Men pou mwenm pèsonèlman, mwen pa sibi vyolan. Men. Pa pò de moun frèm sèm yo fanmi mwen yo mwen sa vrèman etonem sa etonem. Ou pa janm soufri diskriminasyon kote ke yap yo jou yo di w yon mo yo pa yo di deplase ou tande yon mo deplase nan zòrèy ou ke ou pat sipoze tande sitou konnen ayi dominiken gen yon mo yo toujou di yo maldito haitiano tout sa moleno tout sa bay kòman eske eske eske ou pa ou pa ou pa konn tande pawòl sa yo. Mwen gen yon konpanyèl travay misye anmèdan anpil. Alò li toujou dim ti mo sa men mpa konnen èske kilè kilèl dil èske se pou tout bon se pou blag pase li toujou di mwen men tankou nan lari paske mpa vreman fè mpa yon moun ki sou moun ki sou dominiken sa vle di ke yo ta vreman jwenn mwen pou yo ta vle fèm sa pou yo ta vle fèm pou yo ta dim sa yo ta vle dim men m gon konpanyèl travay monchè mpa bon manti li pap ka tout di mwen sa pou plezi pou plezi lap di sa pou plezi ok trè trè zepòtan e nou konnen ke se ayisyen nou ye malgre tou. E la viv isit an Repiblik Dominikèn, men se Ayisyen ou ye. E ki sa w ta p renmen pou chanje an Ayiti pou w ta retounen al viv an Ayiti?
Kesyon sa a son kesyon ki vrèman fasil pou mwen men ki difisil tou. Paske sa m ta renmen ta pou chanje Ayiti yo, ban m pran twa sèl sèlman pou mwen menm. Pa gen pwoblèm. Twa m ap pran se ensekirite a. Sa a ensekirite a li se li m plis plis m ta vle ki ta pran yon chanjman Ayiti. Dezyèman jwenn aktivite, travay epi depi m jwenn wout, limyè ou konprann men gen anpil lòt toujou wi men sa k plis enpòtan prensip mwen menm mwen menm se ensekirite a paske twò ka ayisyen k ap koute peyi an la se pou sa pou ensekirite.
Vrèman vre e gen moun ki di konsa gen 2 sòt de ensekirite ki an Ayiti. E moun ki ak zam yo epi malfektè yo pou byen di, moun ki envizib yo nan sans sa a, e kiyès ladan yo ou ta renmen pran li? A, mwen menm depi m timoun mwen tande pale de malfektè yo, mwen pa sibi de yo. Ok. Men m plis mwen menm se nèg a zam yo. Nèg a zam yo. Nèg a zam yo plis. Nèg a zam yo. Paske nou gen Bondye nan lavi nou. Wi nou gen Bondye nan lavi nou. Sa vle di malfektè yo nou pa pè, nou pa pè sa yo. Nèg a zam yo. Menm tou menm nèg a zam yo tou nou ka mete yo. Nou ka, wi wi wi. Men sèlman Pafwa gen kep bagay ou gendwa di ou ta vle fè, Bondye gendwa pa ko baw pèmisyon pou fè yo. E sak fè anpil moun, anpil anpil nap nou fè yon ti parantèz la wi, gen anpil kretyen ki panse il sifi ke yo se kretyen yo ka fè tout bagay. Men gen de bagay Bondye pa ko, lè li pa ko rive poul fèt. Lè li pa ko rive poul fèt. E sak fè nou raplenn ke te gon pastè ki te pran fidèl li ki te pati ki tal batay avèk bandi. Bondye pat ko baw misyon sa, pat baw misyon sa. E sak fè nap sibi. Ya paske non Bondye enpuisan kon paske nou pa kwè nan Bondye ki fè sa rive. Men si Bondye pa baw misyon sa a, al di se ou k pral sibi paske Bondye pa konn sa. E pou rezon sa a, e pa paske se ou, e pa paske se kretyen ke ou ye ke ou panse ou ka fè tout bagay. Ou konprann? Se pou rezon sa a, nou kapab di, nou kapab e pale on ti jan limite nan sans sa a. Trè byen. E apre Repiblik Dominikèn wap viv aktyèlman la a? Epi Ayiti ke swit si ba yo ta chanje ou ta renmen viv an Ayiti? E ki lòt peyi ankò ki peyi ki prefere w ou tap renmen viv fè tout tan w jiskaske w ti granmoun?
Pou esperyans mwen, pou jan m vin wè mond lan kounye a tou, mwen pa vrèman gen yon peyi m ta renmen fè tout tan m ladan l. se lakay mwen ayiti m ta renmen tounen fè tout vim paske lòt peyi yo se menm sa map sibi la se li mwen m pral sibi tou e pou sa m aprann de zanmi m de fanmi m kap viv nan lòt peyi yo gen yon chanjman de mwen de ekonomi men pa vwèman gen yon Yon gwo diferans. Pa yon gwo diferans.
Vreman se lakay ou. Mwen se lakay mwen. Se lakay mwen ensekirite a chanje konya la m do nen. Ensekirite a selman. Men pwiske ensekirite a aktyelman pa chanje epi n ap wè bagay yo ap difisil an Repiblik Dominikèn. Men si w ta jwenn yon aksè pou yon peyi, ou pa ta prale?
Si m jwenn yon aksè, peyi m ta renmen ladan l pou mwen menm li se Brezil. Poukisa se pou jan yo trete Ayisyen. Yo trete Ayisyen. Bon se pa sèl ayisyen, imigran. Imigran. Konprann? Sa vle di Brezil te gen imigran byen anpil. Byen, byen, byen.
Pou sa m aprann paske m gen zanmi m ki t ap viv la, fanmi m. Ok. E aktyèlman la m gen fanmi m k ap viv de a jiska mentnan. Ok. Ki diferan paske m gen anpil moun mwen k kite Brezil k ale Ozetazini k ap mande pou yo ta tounen. Pou yo ta tounen. Se paske yo te jwenn yon bon lavi miyò Brezil ki fè yo mande pou yo ta tounen. Yo regrèt. Ou konprann? Men si gon kote m ta renmen ale menm si e. E bidjè a minim. Minim ok. Men mta renmen viv la. Ou ta prefere. Paske prefere ou viv an kote ou an tranquilite ou alèz. Ou alèz. Tanke ou nan yon peyi wap touche gwo lajan epi ou pa gen alèz. E se bil kap pran tou. E bil kap pran ankò. Trèz enpòtan. Lòt kesyon nap poze ou e ki se si ou pa gen menaj. Ou pa tap dakò pou ta marye avèk yon dominiken? Aah
se nasyon m pa janm gen nan panse m menm pou plezi pou plezi wi bon m ba di w pou tout bon
sa vle di ke nan san w ou pa gen san sa a pou ta di konsa wap marye avèk yon etranje. Menm si pa la dominiken. On etranje wi men dominiken non. Paske dominiken mwen menm menm, pa gen okenn kote m ka rankontre nasyon sa, son moun son ke m pral fè konfyans di m ta gen yon relasyon ansanm avè l. Menm pou zanmi.
Menm pou zanmi. Menm pou zanmi.
Waw, waw. Se nasyon m plis pa renmen pou jan m pa sibi vyolans de jan m sot di w talè an. Men pou jan yo trete ayisyen, pou aksyon m wè yo fè, se tou.
Mwen menm m ap poze w lòt kesyon, èske ou gen madanm oubyen ou gen menaj? E kesyon son ti pi dwòl wi nap reponn yo aprè.
Ok, pa gen pwoblèm sa son kesyon pèsonèl ke li ye, ou gen dwa reponn li ou gen dwa pa reponn li. Li pa gen pwoblèm. Ok, mèsi anpil paske ou te nan mikwo JB Acne Academy. Men si w ta gen yon konsèy ou tap pote bay yon gwoup de moun, kiyès ki gwoup de moun li tap ye e ki konsèy li tap ye? Bon, mwen gen yon sèl konsèy pou moun kap viv Sendomeng. Ok.
Men se moun ki ilegal yo. Ok. Se pa moun ki gen papye. Gen papye. Moun ki ilegal. Ilegal, ok. Moun ki ilegal yo, konsèy pa m pou yo, si yo vle pran l, pran l. Lè imigrasyon bare nou, Ok.
pa fè vyolan, pa kouri, paske m m apre yon bagay ki pase yè a yon patriyòt mwen nan menm zòn kote m rete an. Ok. Se paske li te mal, gen lè, e pale avè imigrasyon an ki fè misye resevwa chòk sa a vle di mwen menm konsèy pam pou yo lè imigrasyon bare nou si nou gen yon kote nou ka kouri yo pap ka kenbe nou nou ka nou ka ale nou ka ale men si nou wè nou pap ka ale yo prefere kite yo al ansanm avè nou paske nou ka ale nou ka tounen nòmal si nou resevwa yon chòk di m sa w vle ou resevwa l nèt nèt nèt nèt nèt men Pou mwen m se konsèy la pa anba plis m ka di paske tout ayisyen konnen sa yap sibi se pridan nan lari an ou konprann. Trè enpòtan, mèsi anpil pou kesyon ou tap reponn e ou te reponn trè senp e nou di Bondye mèsi tou paske ou te gen anpil volonte pou te patisipe avèk nou jodia nan entèvyou sa e moun nou yo nou tande trè byen sitou nou menm kap viv an Repiblik Dominikèn ki ilegal e nou pa bezwen kouri, kouri a li pa li k pral rezoud pwoblèm nan men si w gen aksè ou pral ou ka kouri. e ou wè ke wout la lib devan w ou ka kouri yo pap gentan kenbe w, mwen menm m kapab di w fè sa k ap pi bon pou w paske yo toujou di bèt je ne mòde men si w wè yo gentan rive sou ou pa gen pou w batay avèk yo, pa gen pou w kouri pou y al tire dèyè w ankò pou pye w al kase, pou yon machin al frape w. Vo mye ke yo pran w paske lakay w ap retounen. Se vre lakay difisil, bagay yo dwòl, men lakay w ap retounen. W ap gen aksè pou w retounen ankò. Men si pye w ta kase, y ap voye w lakay kanmenm, men ou gendwa pa janm gen aksè pou w retounen ankò. Se te Francky ki te nan mikwo JBActing Academy akonpanye de frè nou Diego. N ap wè nou lòt emisyon. Babay!